Pandan mwen te Boston, m pase won zanmi ke m salye yo, epi m kwaze a won ansyen polisye. Msye di m won pawòl, epi sa atire atansyon m. Mwen msye pa bliye si sa jounalis la ta pale. Men, se sa msye di a epi m ap reflechi nan sans jeneral. Ayiti pa tap janm lòt kote ke kote l ye jodi a. Alò misye te pwofite rale dosye Gauthier avè m, komisè Gauthier ke Rameau Normil deside pou l imilye. Epi misye ap raple pakou Gauthier depi sou Camille. Nèg sa yo ap frape. Dayè Gotye se se se nèg ki fòme Gotye nan sans. Nèg sa pat jwe tou. Pi sou ba Aristide etc. Mentnan misye ap raplem yon sitiyasyon ke l te viv lè sa l tap travay Kwadèboukè pandan yo nan lari. Yo resevwa yon mesaj ki di yo fò yo antre nan baz dan limedya gen ijans pou yo antre nan baz. Tande, epi nèg yo, misye tap kondwi, epi nèg yo ap rantre nan baz, vitès yap kouri pou yo rive, paske gen ijans pou yo al pote ranfò, etc. Kwadèboukè. Bagay ki gen plis kon ventèn dane. Epi lè nèg yo rive nan zòn Santo 11 yo konsa, pandan yo sou vitès, epi gon nèg k ap sòti nan yon riyèl an machin, san ralanti, yo fè sa souvan, menm isi yo papa. Nèg la annik sòti nan yon riyèl, San ralanti epi l pote boure nan lari a. Ou imajine w, w ap, w ap kouri, epi yon machin annik rantre nan lari a pandan ke w menm ou sou vwa prensipal. Malgre tou, misye aranje l pou l eskive machin nan pou l pa fè aksidan paske li t ap achigrav, t ap gen moun mouri. Misye fè plizyè kout volan l goumen a machin nan, malgre tou, yo frape kanmenm, men se pa t twò grav. Puiske yo prese, eben yo tou arete moun ki te nan machin nan, m kwè yo twa anviwon, epi yo tou mete yo dèyè machin pa yo, yo ale avè yo. Yo pran machin nan yo ale paske yo rele yo nan baz yo prese donk yo pa gen tan pou yo resanyen etc yo tou al a moun yo. Lè yo rive nan komisarya pou mou se pou moutre nou kòman Ayiti difisil epi se pa jodi an. Se pa jodi a Ayiti konplike. E lè wap gade istwa on seri de nèg ki nan sistèm sa a depi 15, 20 tan, 25, 30 tan, nou pa tap janm jwenn on lòt rezilta ke sa n jwenn jodi an la a. Paske les gardiens du système, les agents, ils sont encore là depuis 30 ans, 25 ans. 40 ans e yo t toujou la. Ajan sistèm nan yo pa janm deplase. Lè yo rive nan komisarya a kwadèboukè se lè sa yo pral rann yo kont tande byen wi la sosyete chofè ki fè aksidan kòmsi ki rantre san ralanti nan wout lan ki se deja yon vyolasyon grav Paske li non vwa segondè, li jis rantre non vwa priyoritè san reflechi, an vyolasyon de l'article 140 du code de la route haïtien aktyèlman. Ok. Mentnan, lè yo rive yo wè misye, li pa gen lisans. Tande, tande, tande. Li pa gen lisans. Sa deja fè yon dezyèm enfraksyon, vyolasyon de l'article 40 du code de la route haïtien, pour l'instant, lwa aktyèl. Ok? A l'epoque te gen artik nan dekrè 79 la. Men pour l'instant se le décret du 26 mai 2006 ki reji zafè sikilasyon. Lè yo tcheke sou misye, machin nan pa gen asirans. E se sa k fè yo t ap kouri konsa. Machin nan pa gen asirans.

Alòske lalwa di, on nèg k ap sikile san baay sa yo se arestasyon imedyat. Men alepòk, te genyen yon lwa ki te pase, alò, yon desizyon ke yo te pran nan komisarya yo, puiske machin yo te tou nèf, yo di patwouy ki sòti a yon machin ki kraze l, patwouy la ap ranje l. Tande wi. Kounya lè rive komisarya a tout bagay fin sètòp etc yo arete moun yo, misye te la genlè madanm li te la yo arete tout moun. Yo gentan fè tout demach yo voye machin nan polisye yo nan garaj pou ranje, yo kite misye nan prizon pou tout bagay finalize demen. Gen yon jij ki jiskaprezan jij nan sistèm nan li rele responsab la nan kwadèboukè li di libere moun yo. Son peyi difisil tande wi. Malgre tout sa nèg la fè la kòm dega wi, on nèg kap kondwi san lisans, san asirans, san plak, ki pa respekte ankenn prensip du code de la route, li kraze machin lapolis, yo arete l annatandan ke swivi fèt, gen yon jij ki jiskaprezan nan sistèm nan. Li rele komisarya kwadèboukè poul di liberel paske se moun pal. E de fèt yo liberel paske la police est l'auxiliaire de la justice. E kounya sa ki dwòl la Ingénieur Brunel Carel sè kè komisarya kounya pral ranje kòl pou patwouy la ranje machin lan wi. Polisye a di non monchè la m pap ranjel non wi. M pap ranje l. Kounya kounya misye bon misye vin kite Ayiti. Bon nèg sa lè lap sonje bagay sa yo apa tande nèg sa sa t pral fè l retounen nan peyi sa bon kounya kwadèboukè fini nèt vin prèske pa gen lespwa ankò. Tete lage nan ah enben lage non l sa l pral fè a pa m tou l tjou nan sistèm nan ou kwè l pa dwayen an m kite sa men l tjou nan sistèm nan donk se pou m di w ke anpil nan nou k ap gade Ayiti jodi a se pa kounye a Ayiti gen pwoblèm se pa jodi a Ayiti gen pwoblèm Ayiti gen pwoblèm kèk tan. Men malerezman se ayisyen ankò ki pwoblèm nan. Se ankò tande. Se ayisyen ankò ki pwoblèm Ayiti. Paske n gon sistèm ki kote se kòwonpi ki ladan l. Se pa avan yè la a. Nèg SPNH 17 yo tap din sa la, yo transfere yon polisye paske li oze sanksyone yon zanmi yon gwo chèf. Dim kòman, bon ok, m pa konnen men, kòm gen anpil nan nou ki pèse nan mistik, m pa konnen gen anpil kretyen tou kap priye ak lafwa. Eske nou wè peyi sa a jan li ye la a nou kwè ap sòti la a? Non! Paske sistèm nan pouri, son sistèm kòwonpi, son sistèm ki ta dwe, bon ki pa ki ta dwe non, sistèm nan dwe chanje. Men le système dont nous parlons se pa kòm si tablo yo lanmè nap gade la a, se nou menm. Se nou menm. Se nou. Sa di si nou pa refè sistèm nan, si nou pa chanje sistèm nan, de ki sa n ap pale? Se yon peyi ekstrèmman difisil e m panse ke jisteman e bagay yo ti kras konplike. Salut frè pa m, èske w ka pase mesaj sa pou mwen silteplè, gen Guerda Benjamin ki kite kay li depi 8 septanb lan jiskaprezan,

08 77 se Guerda Benjamin ki gen 54 ans couleur noir etc li pa gen problème mental li tap viv Arcachon 34 plus que 30 lane bon chè m ta swete ke yo jwenn li Luckson Neas men fòm di w tou papa gon baay la an Ayiti ki parèt trè konplike hein Wilio Jean Vilmar langaj tou sonje telechaje aplikasyon langaj pou n pale anglè. Langaj, an kreyòl, men gon fenomèn an Ayiti la, se kestyon moun kap disparèt, e se pa ti bagay piti, mwen sinyale sa plizyè fwa isi an, kòm anpil fwa gen anpil bagay nou di, gen moun kap eseye detounen atansyon n, kreye divèsyon, e malerezman sa yo pa nan enterè sosyete a. Tande, sa yo pa nan enterè sosyete a paske lè w ap kreye divèsyon pou ka kòmsi swa pwoteje yon moun men yo pa nan enterè kominote a paske kominote a se pou yon grenn moun li ye. Jodi a defans la dwe yon defans kolektiv se pa yon defans endividyèl. Ok donk sa m panse ke li ekstrèmman enpòtan pou leta ayisyen lè zotorite si genyen pou yo kontinye ankete sou fenomèn sa a gon yon seri de moun nan zòn bèl fontèn kwadèboukè la nan taba etc donk fenomèn sa li repete anpil kot anpil jèn fanm jèn gason ap disparèt san yo pa konn ki kote yo ale. E selon sa kap di nan lari an, gen yon kestyon trafik dògàn, se pa ti bagay piti li ye, e mwen sinyale fè sa depi vrèman pli d'un ane map di sa. Map di sa paske e pa kounya non fenomèn nan, kounya li dwa vin parèt plis an vòg. Enh wi mwen gripe m pat menm espere m tap fè emisyon aprè midi a donk fenomèn trafik dògàn nan li reyèl selon temwanyaj plizyè ayisyen sitou nan rejyon pòtoprens la pòtoprens ak zòn ki anviwonnen yo gen anpil ka e menm nan pwovens yo sa ap rive kote jenn gason jenn fanm ap disparèt. Gen kote nan pwovens yo se bòkò ki disparèt yo pou yo fè de bagay, sakrifis, boul bòlèt. Moun yo pa plen ba ice anpil. Men sosyete a fè silans lè zotorite an plas yo pa di anyen. Paske nou pa gen moun k ap veye sou nou. E sa fè mwen menm m ka toujou sigjere epi konseye ak nou menm k ap tande mwen pou n pran anpil prekosyon. Gen yon seri de kote pa ale ladan yo konsa. Pa sòti pou kont nou. Si n prale nan yon zòn nou pa konnen, nou pa gen twòp detay, toujou gen yon moun oubyen de moun ki akonpanye nou. Evite sòti nenpòt lè. Paske Ayiti n te genyen an se pa Ayiti sa n gen jodi a. Ou dwe admèt sa w dwe aksepte l se yon verite. Ayiti n te genyen an 50 an, 40 an de cela, 25 an de cela, se pa menm Ayiti sa n gen jodi a, se yon lòt Ayiti. Sa vle di, e fenomèn sa a fò nou prudan. E answit ti medam yo, gen anpil ki viktim la a. Genyen paran yo pale, genyen paran yo pa pale. Paske. Si yo pale sa ka vin pi grav pou yo men son verite gen anpil ti jèn fi la pou zafè lajan pou zafè les pou zafè fo zong zafè akrilik yo pèdi tout sa yo te gen kòm estim kòm moun yo al livre kò yo nan yon seri de baz e malerezman gen de baz yo al livre kò yo Yo ale yo pa retounen. Malerezman. E sa t fè mwen menm m ta swete ke enben e pou n pran anpil anpil prekosyon paske sa l ap repete nan peyi an prèske chak jou ok kote on pakèt moun k ap sòti nou pase plizyè moun la k ap plenyen e nou pase voice yo deja Video kote paran yo ap mande pou moun yo enben yo sòti yo pa janm rantre. M swete ke nou pran anpil anpil prekosyon lè n nan lari paske atè a pyeje, marengren ap vole n pa konn kiyès ki mal kiyès ki femèl. Donk pran prekosyon souple paske atè a pyeje.